Kisa w pral fè lakay ou? Ou pral fanyen lakay ou? Ou pa ka ret tann? W ap sitan toujou? Èske ou pa satisfè de sa ke nou sot fè an la?
Okontrè, m tèlman satisfè, Sa fè m te vle pase plis tan avè w. Ou konnen, sa n ap fè an, li pa bon non. M pa konprann. Ki sa ou vle di la menm deja?
Èske w renmen m kenken? Eh, ou panse si m pa t renmen w, sa m sot fè a, ou t ap kontinye fè l avè m pou toutan?
Se pa kesyon sa ke mwen poze w. Mwen mande w èske ou renmen m, men m pa.

Kenken mwen ekskize m pou sa mwen te di tale an paske m pat panse a sa vreman. Ahh mwen konnen gen polisye ki vagabon men se pa tout ou pa oblije jeye m yon aditika non.
Wi se vre e sim te konnen ou se yon polisye m pa tap janm di sa. M pap kache di w, m tolere w anpil. Men, nou fèk sot nan yon relasyon ki deranje tout andan m. E ba se nan yon relasyon seryez mwen deside antre byen rapid. Paske, m pa fè fi konfyans. Wi, mwen dakò avè w. Paske, lè yon moun fèk soti nan yon relasyon. Li pa ta dwe gentan kouri al foure tèt li nan yon lòt pou evite pwoblèm ni soufrans. Julia, M pap kache di w. Mwen te gen yon fi, mwen gen katran avè l. Tout moun lakay li te bèl. Ou konn sa k bèl la? Ak kiyès m pare m ap kanpe? Ak yon bon zanmi m wi. Bagay ou pa ta imajine. Li di vre wi. Men.

Wa di anpil. E konnen w pa konn. Ou pa nan plas ou. Men ou konnen, li pa ta dwe jan ou di l la non. Paske ou pa ka kòmsi fokis sou sèks sèlman. Paske fòk ou genyen madanm, pitit. Men lè ou genyen fanm pasi pala, w ap pede fè sèks. Se pou ou ke li p ap bon.
Wi, m konprann ou. M pa ka viv de sèks sèlman. Men. Lè yo vyole konfyans ou, yo brize kè ou, yo brize pa yo tou. Dayè, pwofite de tan, m jenn ti gason. M pa gen anyen m ap regrèt. Èske w te konnen lè w pa renmen yon fi, ou pa ta sipoze al kouche avè l? Paske lè w al kouche avè l, pi devan gen li ka vin madanm ou, vin manman pitit ou. Paske w pa janm konnen.
M konprann tout sa w sot di yo. E m pa bliye anyen ki te pase anlè a. Men, kisa ou vle menm?
Ok Kenken. M panse ke jodi an, n ap fè w kanpe sou relasyon plimen ke nou genyen. Paske, chak tan ke mwen avè w. Santiman m pou ou pa fè lòt bagay ke ogmante l. Men poutan ou menm, sa w santi a se lòt bagay ke kontrè a.
Lea, ou sonje jan Maggie ak Ati te ye? Kòman w vle pou m kontinye avè w pandan ke yon jou ou pral kite m?
Ou konjige vèb kite, se lè relasyon nou an kòmanse. Epi, ki respè ou pral ban mwen lè w fin itilize m konsa?

Premye kondisyon an, mwen jalou anpil. E m pap dakò pou gen lòt moun ke mwen. E dezyèm kondisyon an? Dezyèm kondisyon, depi m ap pale avè w, li pa janm foure Katie nan konvèzasyon l. Sa Katie te fè Bradley an, sa pa gade nou, men sa pa ka yon kondisyon.

Kounye a, bagay sa tounen yon abitid, ou pa antre vin kote m lakay la. Pitit, zen sa m gen pou m ba ou a m p ap ka ba ou l lakay ou. Ki sa w vle di m la ankò? Pitit, pa bliye sa w pral di. Mwen pran nan yon gwo cho ak Maryo. Manti, ki cho l ye la a? Ou konnen sa gen pase plis ke 8 mwa depi Mario pati, kounya Mario voye mande m foto chat la pou kontan. M kwè lakay ou chaje chat. Fè foto youn voye ba li, e si tout fwa sa lakay ou yo manke gra. Chache kote k gen youn ou fè foto voye ba li. Ou genlè pa wè de ki chat m ap pale a. M pa wè de ki chat non w ap pale. Woy! Pa di m se sa k nan janm ou an? Wi Katie, mwen sezi wi. Ou tande jan de foto Mario ap mande m? Oh bon m kwè se 2 moun legliz nou ye? Ki jan de bagay sa yo? Menm bo m potko janm te gen okazyon bo l sou bouch, kounya e sa l ap mande m? E kounya sa w ap fè? Èske si m pa voye l ba li, l ap kite m? Èske si m voye l ba li tou, l ap respekte m? Paske mwen pa vle pou l wè m menm jan ak nenpòt fi. Antouka, pa gen moun ki pa gen san k ap koule nan ven yo. Men jan de foto sa yo e pa tout moun nan k merite yo. Ha pwensy ap fè foto lap fè tèt mwen gwo.
Pa fè bri tande pitit.
Mwen serye wi, kounya pawòl Mario plis pale avèm se sèks, avan yè li voye foto gwo bagay li an sou telefòn mwen. Pa dim!
Foto berejèn nan? Mwen tou siprime.
Mario vlem peche, mwen pa renmen sa lap fè a, si mwen renmenl anpil e mwen ta renmen fè tout sa ki entèdi ansanm ak li. Bon djòb! Kote ti fawol ti sè legliz lan? Se sam pa renmen an vwa la wi kounya map pale yon pawòl serye kounya wap pasem nan betiz men poukisa w fèm vin la menm. Eva, ou konnen mal patan sou Bradley ak yon lòt fanm? Men sak te rete a. Konbyen tan ou te gentan kite avèl la poul te gentan gen yon lòt? 3 semèn sèlman pitit. Oh enben fanm sa te gentan la deja. Se pa zen sa sèlman non. M kwaze avèk Matt, Matt dim te gen yon jènòm ki te fè tantativ poul eseye vyolem. E se li menm ki te kouri dèyèl tou ki fèl pat gentan fè sa. Oh kisa?
Ebyen kiyès ki te vyole w la menm? Ebyen se sa wi m t al eseye mande Bradley lè m rive m jwenn li ak fanm li. Men kisa m fè menm pou m merite sa? Franchman m pa anvi viv ankò non Eva. Piga janm di sa Katie. Gen anpil jèn fi ki pase pa sa w ap viv la e lanmou pa bon solisyon e n ap jwenn kadejakè sa n ap fè l peye pou sa. Men kiyès ki fè m sa menm? Franchman moun nan ka mete w kapòt.
Ki koz wap di la? Gen plis santiman ki di se Matt wi. Kijan li fè te la toujou aprè l te vin vann vye kach li an? Iiiii!
M konnen Matt la raketè vre wi, men m pa kwè l tap gen kè pou l te vyole m. Deja, li se bon zanmi gran frè m nan. Sa wap di konsa? Depi moun nan e san vakabon li genyen, depi li deside fè w mal, pa genyen kap kenbe l, sèl Letènèl ki pou di yon mo. M pa kwè Matt tap fè m sa vre.
Anfen, moman an rive pou m al fè konesans avèk fanmi mennaj mwen. M pa konn ki jan bagay yo pral pase, men sèl sa m espere ke tout bagay byen pase. Waww men Chloé. Kèt, gad jan manman Chloé ap gade m. M panse se kontan l kontan wè m.
Manman, m ap prezante w Marc. Marc, men manman m.
Kote machin ou jenòm?
M poko gen machin non boo. M bliye sal yo bèl madanm.